Zonbi nan moudal. Mwen paka fè anyen pou li. Paske m pa te touye zonbi. M pa te touye moun ansanm avè li. M paka fè anyen pou misye. Kòm se ale m ta prale m deja tou al yon fwa. Banm fon refleksyon. Si yon moun pa koz nan lanmò yon moun epi pou zen bèf sou li. Non, sa gon pa de verite ladan an. Paske m toujou konn tande granmoun yo ap di moun ki mete men nan afè sitou sa k rele bagay mò. Mwen pap kite w menm. Depi gen apou sou li pap kite w.
Bon si granmoun nan leve pran nèganm nan lavèy la fòm chèche yon mwayen kanmenm poum ekipere nèganm nan mpat panse si vwaye si granmoun nan e konsa li te ye non la sou wè granmoun nan nan fè aksyon sa bagay yo konplike bagay yo konplike kanmenm. Ah Mwen fè janm konnen poum jwenn miche kanmenm. Men master tou le master li lach wi. Miche lach. Ou konnen ke ou gon wòl wap jere. Depi miche te vin paret la menm se koumanse ba miche bra. E lè sa wè nan kòlte nèg la ganm nan fè ben alavò menm. Shit Bon Si bèy la se konsa l ye Shit Boutèy la nan men m li pa zam Si te zam li te ye m tap gentan fè misye kanpe la lontan M tap gentan fè misye kanpe la lontan Bon La fòm mete gason nan bwè nan mwen Ban m tache pantalon m paske m pa konprann bagay yo

Ou konnen byen Boss la poko gen twòp bagay nan menl ou konprann. Bon tou nè boulem kem mande bondye gwo dyab ki anfas bondye a tou nè boulem kem mande bondye li bon wap si mwen tap kouri nan mwen ache misye yo ou wè kòman ou reflechi byen kounye a yo tap pran tèt misye li tap pi bon menn lè sa bòs la tap gen plis konfyans nan nou menn menm lè nou di nou pran nèg la menn ou konprann yo wè sa map diw la menn m santim ta manje misye bon ta manje. Nou ta kwit misye nou manje misye anko. Misye fèm nève menn misye fèm nève m santi sim ta jwenn misye la toujou m ta pran ui. Antouka ann fè street la pou nou wè wi pase. Bon frè ou konnen m pa gen anyen sou mwen la m pa sot ap anyen m pa sot ap anyen papa nou pap pran misye nan lari a non fòn fòn pridan fòn veye tou wi ou konprann. Ebyen nap veye men nèy badman nou ye dabò. Ok ok.

Ba bon ba wè misye menm non. Pase pa konsa lajan pa fèt nan dou. Lè yon nèg ap travay aletranje fredi ap bat li poul voye yon ti kòb pou ou sa pa sa pa sans sa pa fè sans menm.

Eske se nan zone nan la n abite menm ou sinon san pa san nou ye? Kesyon sa e pa nou menm pou poze, e nou menm ki pou poze kesyon sa. Eske se nan zone sa ou rete menm? Premye fwa m wè misye la misye ap poze kesyon sa an menn. Sa pa sòprèn. Ok.
Jan m wè n ap pale ansanm avè m la, nou pa timoun piti non. E Non mesye se serye. Non monchè.
Mesye m gon m gon pwoblèm.

Sak pase menm? Ki misyon gen pou nou la? Monchè
Pale chou mèt la, pale chou mèt la, e gason yo. Mwen menm nan lari a m gaye kòm. A vle di nenpòt sa k pase mal la mwen m wè l. Konprann sa m vle di w lan? E pandan nou 2 a nan lari a tou sa fè m plezi tou mwen monte avè l. Men pa fin konnen ke se mafya nou ye. Konprann sa m vle di nou?

Kote fanm nan ye patnè? Yo pap vin fèm la moral paske yo konnen Kisepi tou ye nan lari a. Kilè w nan lari? Depi kilè w te nan lari a? Rele la non Kisepi ti pi rèd mèt la. Pa gen pwoblèm. Nap wèm nap fistri wi mesye. Sak fè sa? Nap banm respè. Sa w ye frè? Nap banm respè.
Sa w ye? Nap banm respè.

Gran moun ale sal avek master Dji. Lala avèl?
Jan w tande l la.
Kote lala avèl? E m pral mete nou tou le 3 nan wout la. M pa bezwen sa manke anyen pou m pa jwenn nou. E bòs la m pa se
e bòs la m pa se pa ti bagay piti non papa. Non tout bagay la. Lè se misyon w ap ranpli fòk gen bon manch nan men w. Tout bagay la, tout bagay la. Sa w vle pote a e li w ap pote mafya.

Lòt ti sòlda ki t ansanm avè w la. De nèg sa yo, m ap mete yo avè w nan lari an tou. Pou si yo ka jere dosye a? A, m pa bezwen konnen. Pase depi w nan vi sa a, swa w mouri an tou chapit. Depi w deja nan lari a, ou pa gen manman, ou pa gen papa. Ou konprann sa m vle di w lan? Oke, m ap mete sòlda sa yo nan lari a. Men nou kwè nou ka nan ranpli misyon. Nenpòt misyon nou ban nou, n ap ranpli. E pa vre? A, bòs la, sa w ap di la, depi w met bagay nan men nou e misyon li ye, m toujou prè pou sa wi frè m. Anben, pa gen pwoblèm.

Pa gen kontò la misye menm non men. Banm fon janm rele to.
Nou pa kite ken randevou rate non papa. Non pa gen sa non. A be ok.
Alo Wi alo se kiyès Ou Nèji Ki mirak papa Tann dat A monchè ou konnen m la Depi lè Depi lè miche te fin pran nan travay la fwe atè a m ye
Se pou ou men m pase. Yo ou bay kenn love men. Koman ou pa ret sou kenn love la men. Ah monchè m pa renmen divizyon an menn bon nou 3 zanmi ki te ansanm menm lè ke m konprann sa m rive m ka vin jwenn yon travay anvan nou mesye men e pa pou sa pou n ap divize mesye non m pa renmen
Medjy e pa konsa nèg te zanmi non frè m.

Bon mwen non wout m te ye la menn map tou koupe apre na pale ankò.
Dakò bro dakò. Gade ah fò fò fò fò rele kenlove wi menn. Ah m ap rele y. Ebyen ok pa gen pwoblèm menn. Jah. Pote w byen menn. Dakò.

E misye menm pral voye nou kidnape a. Ou sou mwen? Ou sou mwen wi.
Ok.
M pap pèdi, m pap pèdi emisyon an? Toujou la. Tout bagay ap nòmal? Nòmal, nòmal. Tout bagay nan men nou, n ap jere tout bagay. Pa gen pwoblèm.
M pral jwenn avèk misye, m gen pou m jwenn avèk misye epi m ap tou fè nou pran l.